Coucou mes amours Kòman nou ye so m espè ke nou anfòm se zanmi paw la saj bonita ou menm ki gade video men ki poko abòne a chanèl la pa neglije abòne a chanèl la like epi pataje ou menm ki toujou la avèk mwen ki toujou kòmante ki toujou pataje konnen ke m renmen nou anpil So jodi a m vin avèk yon nouvo video pou nou so rete branche pou video a. Jan nou ka remake mwen gen yon envite ansanm avèk nou ki se.
Haiti made brand. So ou menm ki poko abone a chanel li a pa neglije monte sou YouTube tape Haiti made brand abone a chanel li a so map mete link lan nan description an pou nou oubyen nan kòmantè la epi nap ka nap ka monte sou chanel li a epi nou abone so jodi a nou video ke nou vin avèl pou nou an se whisper challenge so kisa nou tande kisa ou tande m di ke map di mete nou chak ap mete yon kas nan zòrèy nou la map dil yon bagay epi poul ka dim sa ke mwen di an so

Ok. Gwo tèt seriously? Nan tout bagay gwo tèt aah ou tou pèdi challenge wi nan on channel paw on fwa li pèdi li pèdi pa bliye al sou Instagram pou swiv mwen sou Instagram ki se mgen 2 account ki rele Godson underscore 96 epi NV production underscore photo ok respect ok now is my turn.

Fanatik Messi ou ye? Fanatik Messi ou ye? Eske fanatik Messi ou ye a? Ayi 3 fwa, one more epi w ale. Ou di konsa, sa ki fasil pou mwen konsa? Nope.
M di konsa, eske. Ou fidèl e trèt iti, ou pèdi deja. Hein? Ou pèdi deja. Alos? Ou pèdi, yeah. M di konsa, eske se fanatik Messi ou ye? Bonjou pa di sa! Ok Noel fè video wap gade. Oh ok ou dwe di sa nan kamera sa w di. M dil wo pou yo tande m pa bezwen gade l. Oh ok.
Wap tande l.
M di ok.
M gise se fanatik eske se fanatik mesi w ye. Ok mwen ta ale kounya. Ah ok ou pèdi la. M di wap pèdi an ale.

M still gen yon non. M still devan an. Non, nou chak gen youn youn. 3 a 2 l ye.
Ki 3 a 2 sa?
Paske depi w pèdi pwen an vin sou mwen. Koutkoutkoutkoutkoutkoutkout. Se konsa l ye, depi w pèdi e pwen k pran pwen an. Se 3 a 2 l ye. Non sèvitè.
E men m still devan.
Nou chak youn.
Non, m still devan w konbyen yo. Ou youn youn.
Se 2 bagay, e 3 bagay non, 3 bagay ou di an, m jwenn 2 nan yo wi.

Ou ret on sèl mwen te de. Bon ou tal avanm mwen t kòman. E map poze w wi.
M ret on sèl poum poze w ou rete de pou poze m. Oh ok.
M pral mande l eske konn fè manje. Manje ayisyen. Ou konn fè manje ayisyen? Ou konn fè manje ayisyen?

Yeah! Ou kwè kounye a? Moute volim nan, moute volim nan. Volim nan moute? M pa vle pou cheat, m make sure nan zorèy ou byen. Ok, m pral mande l ki fanatik ekip li ye, ok? Menm kesyon an. Ki fanatik ekip ou ye? Ou gen 2 chance. Ki fanatik ekip ou ye? Santi m konsa non. Ou di konsa!

Ya m pèdi. Si sa m pral li pa jwenn li map genyen. M pral ba w yon bagay byen di.
Eyy. Oh.
Map di kisa fel moun mye jodia.
What? Kisa ki fem moun What? Kisa ki fèm move konsa?
You lost? What?
Hi!
Wouyy! Ah wi! Sa w te di a?
You lost! Kisa w te di a? I don't eh?
Sa w te di a? M di konsa, kisa ki fè w moun ou ye jodi a? Oh, kisa ki fèm moun mwen ye jodi a? Yep.
Oh.
Bon, pou m di nou sa k fèm moun mwen jodi a, Lezentespri, Randoula, Bondye, sèlman. Si w pèdi, si w pa di kesyon an ou pèdi wi, si w pa reponn li ou pèdi wi.
Si w pa reponn li ou pèdi wi. Kisa? Sa m pral di w la, si w pa jwenn li ou pèdi wi. Nan nan n ap redouble, nou 2 nou 2 ap pèdi. Nou 2 ap pèdi. Wap pèdi sou chanèl li, m pa nan rès an ale. Ban mwen, ban mwen, ban mwen.

Ou konnen m bègè! Tande, si w ap di yon bagay, pa di l twò long pou w pa bègè. Depi w di yon bagay kout, madan bagay long w ap di yon gwo, yon gwo fraz la pou m di, e kòmanse w ap bègè nan bagay la menm. Pran son w. Kèt mesye. Tann mwen. Bon ankò, bon ankò, bon ankò. Èske se mwen ki premye pitit manman m?

E wap ri. E wap ri. Ou bwè? Sèt tèt chak yon sèl sak. Ba di sèt tèt chak yon sèl sak ok.

Tèt chat nan yon sèl sak. Yeah, 7 tèt chat nan yon sèl sak. E sa m vle di. Ou pa vale. M gen guys so mete nan kòmantè a team Sachou! So m espere w te enjoy videyo a. Si nou vle plis sorry Coronavirus Si nou vle plis videyo ansanm avèk Teddy make brain. Mete nan kòmantè a e pa bliye abone ak chanèl pal la tou so rete branche pou yon lòt video Peace.